Bonswa tout moun e yon lòt fwa ankò emisyon chouchou nou an te lakay nou anndan kay nou anndan kè nou paske nou konnen love la la mwen menm mdi anpil lanmou pou medam mwen yo mesye m avè n tou men konnen dèfwa m tèlman kritike medam yo yo panse m gon bagay avèk yo pèsonèl pafwa menm moun sou plato a konn panse m gon bagay avèk yo tou epi l tou ri so m vle fè n konnen ke.

Bon, nap koumanse a ou nou mou. Pala vè nou.
Pou mwen se vreman konplike pou m di l, men se lavi, se lavi pa yo. M kapab di se lavi pa yo, dèfwa gen ki viv li byen, men gen ki pandan ke anndan lan ke e se pa ke y ap viv li byen ke yo vle l, men yo anndan yon sèk kote ke yo pa gen lòt chwa vreman, kote ke pa ke mwen, m pa, bon, nòmalman m pa ka ni jije yo tou, ni ba yo leson, men m ap di kòmsi, kòman m konprann li, kòman m wè li, e kesyon an. E Clifford, kòman w wè l? Bon, pou mwen, m ka di pratik la li, li pa fè, pou mwen menm wi, m ka di li pa fè bèl. Premye rezon an, eka laj yo, youn. Dezyèm bagay la, pou di yon timoun 16 an, yon mesye 53 an, m wè l grav. Pou yon paran ta aksepte livre yon timoun 16 an avèk yon moun, bon, m ka di pou mwayen, nan sans mwen di pou mwayen an, si ke Mesye a se li menm ki responsab kay, lekòl, manje. E paran sa yo tou m jije yo anpil. Pito ke antanke paran ou goumen, ou pote dlo, ou fè whatever sa ki mal pou timoun lan, men e pa livre l avèk yon yon sèn kote ke li li vrèman malsèn. Bon, m pa konn pou ou kòman w kòman w konsevwa sa. Bon mwen, bizaman, pandan n ap pale la m fon m gentan fon kalkil matematik. Lè Bondye ban m chans pou m gen 53 zan, pitit m ap gen ap gen 20 an. Se di m, se di m vrèman pa imajine m a 53 zan ak yon timoun 16 an. Sa se premye bagay la. Sa se mwen. Sa fè 1. Dezyèmman, nou konnen m s yon nèg tèlman, kòman m te ka di, mal, mal, mal a fòs. Chak, mwen, franchman, tout paran ki gen yon timoun 16 an, ki konnen l gen yon nèg k ap okipe l, ki aksepte l, I'm sorry, m ap di jan l ye a. Mwen menm m pa janm swete yon jou m chèf nan peyi sa. Pase m ap mache pran nou tout. M pa bezwen konnen si n te si n te mizerab, si n te grangou, si se moun nan k ap ede nou, otomatikman nou aksepte l, nou konnen l. Mwen menm m t ap fè djòb mwen kòm minis dis, minis dat. M ap mache kontre nou. Li enkonsevab. Kòm m gon ti moun, misye, misye, bon, nou, nou ka di paske m gen pitit fi, I don't know, I don't care. Pou yon ti moun 16 an, misye, lè l renmen yon nèg 20 an, antanke paran, paran ki respek, ki fè respè l, ou sipoze di, vin ba l ou. Kè sa rekonèt li, fò w poze kesyon sou ti moun 20 an an wi. Alò ke, ant parantèz, li pòy li. An bon kreyòl, li pòy li. Non, non, sa si m pa fin dakò avè w non. Sèzan, ventan, eka daj la li katran. Non, se sa m te montre w.
Petèt. Li akseptab. Non, se sa m vle m vle. Ban m eksplike w. Yo, yo, yo, non, sa se m vle di. E pa nan sans, mwen m pa konsevwa moun kap, kòm si yon paran, kap wè pitit li, pou l wè yon, pou l la yon nèg ki ka ede l. O depa, djòb pa w kòm paran, se ranje kabann pou pitit ou ede tèt li. Sa e premye bagay la. Se korèk sa. Sa vle di, sa kèm pran egzanp, yon timoun 16 an ki avèk yon timoun 20 an, ou ka di vin ba l, rekonèt li, kèk se nonm sa, vin avè l devan m. Paske li akseptab pou yon nèg 20 an a yon timoun 16 an. Ou ka di a li minè, ou ka menm yon 20 an di a pitit mwen an minè wi sèlman. Paske antre nou, antre nou li akseptab. Bon ok, m pa di akseptab, li konsevab yon timoun 20 tan, yon timoun 16 an. Eskize, nan entèvansyon Cliff la Cliff di konsa ke yon paran ka fè nenpòt vye bagay pou ka dwe kab okipe timoun li. Lè w di nenpòt vye bagay, bon m di w, bon ok, ou gen dwa pa konprann li nan sans, ou antanke paran, tout travay pou leve pitit ou, Pale m. M pa konn si w konprann sa m di w la. Nan sans m di tout vye bagay, m pa enkli lòt kote yo. Ou wè sa m di w la?
An gwo pa egzanp. An di, an di, an fè yon kontradiksyon an de mo yo. Tout vye bagay ki bon yo. Ok, an di tout vye djòb. An di tout vye djòb. Ok, lè m di tout vye djòb la. Gen moun ki yon jan, kòm Gaza, ki pretansye. Le fèt ke yo konnen, premèman yo paran, yo te fin lekòl oubyen yo gen yon nivo detid, yo pa fè tout vyèt, yo vwala, son konplèks. Vwala. Men konplèks sa tou. Msye Fon dakò, ant parantèz. Mwen menm se konsa m wè l. Kèlkeswa moun nan, otomatikman ou gen pitit, e tout sa ou te genyen anvan ou gen pitit yo mete dèyè pòch ou. Non, se sa l dwe ye.
Timoun nan pase anvan. Se sa l dwe ye. Li pa dwe fè l. Talè ou di yon bagay la, m yon ti jan, li yon ti jan ban m pwoblèm. Tankou w di, li konsevab pou yon timoun 20 tan renmen yon jèn fi 16 an. M pap ba w manti, tout kou m wè l, m wè l, m wè l, li trè kontradiktwa menm. Imajine w, 16 an, eka daj 4 an. Ou wè, bon m di w, petèt, m te ka aksepte l,

Li pa fezab. Men se sa ke m, bon, bizaman, nou n ap retounen nan sijè a. M wè jan w, ou preske sifoke pou yon eka de katran, de sèzan. M pa bezwen di pou se 53 an. Se 53 an.
Se tout konba pou li. Jan w konn di Sendomeng nan,

Fòk ou marye, fòk ou fè se deba, menm si ou pa prepare, ou prepare ou pa kòmsi se kòmsi fò w swiv on li. Depi sou se la bagay la soti avèk tou. Bon, lè m se se la soti, mwen mèt pa prepare, depi gen fòmasyon, bon lè m fòmasyon, on nivo jan m te kapab di pou edike on timoun, pou sipòte on timoun, pa on timoun, li jis wè moun ap fè pitit, l ap fè pitit tou. Mesye, mesye, sa nap pale a fè mwen sansib la. Tèlman gen nèg 50 epik, 40 epik ki avèk timoun ki poko 16 epik, 15 epik. Non, pa bliye tou sosyete pa nou an tou, gen anpil nèg kap fèl an kachèt. Gen yon nèg ki di konsa ke poul pran yon moun 30 an, li pito pran 2 15 oubyen li di lel pran bagay, men ki

Yon deklarasyon konsa pat mete yon blag. Sa mete ti minis da silvouplè. Non, tande.
Ki ministè sa yo la? Pandan ke ou di minis da. Minis dis, minis dat. Èske ou konnen gen bon, sa konsènen mwen menm, li pa konsènen nou. Mwen tè, good. Li pa konsènen misye tou. Mwen menm. Gen pil moun ki nan leta ki kòm si

Mwen mwen sa ka reme. Mwen mwen sa te deme si. Pala pala pala pala pepou pala pepou. Pala meda mwen ap tande ou ya yo. Bon mwen se bab bon mwen ti. Pon fi di konsa ke depi gason an kouche l. Di koupe e ke yon ap pale. Gason an dwe l.
Ke yon kap pale.
Menm tou lè son move yon tre move pratik pou sosyete nou an sitou. M pa gen avè nou medam men se se verite ya. Paske mwen menm mwen mwen mwen sibi nan sa tou. Pase fi a gon jan di w, ou fè m tèl bagay, ou dwe m. Men, ou pa labank. Jan ke m fè tèl bagay ansanm avèk ou a, ou te dous, mwen menm tou. Ou fè bagay avè m tou. Sa vin fè ke si m dwe w, ou menm tou dwe m.
Li ka konprann ou dwe l kòb. Donk pou y a dwe a se ki sa li ye. Pou yo se lajan w dwe yo. Ok, ok, an pran pa egzanp. Gen yon enflyansèz bizaman tankou nou ki te fè entèvyou kon sa wi. Li di a debe, pou jan m fè dis pou ou, pou jan m fè dat pou ou, ou dwe m. Non, ok.
Ou wè trè souvan. Nou pa fè pèsonalite.
Nou pa fè pèsonalite, m ap fè yon ti elaji l tou piti. Nan kouche a tou, ou menm tou konn pi satisfè ke mwen. Pandan w pi satisfè ke mwen an. Ou dwe plis.
Eske mwen menm mwen dwe plis? Oubyen ou menm ou dwe m plis? Se la l danje a. Pou mwen menm, ni fi a ni gason an youn satisfè lòt jan yo kapab. Jan m gen redevans anvè ou menm nan, ou menm tou gen redevans anvè mwen menm tou.

K ap plenyen se moun k ap eseye konstwi yon bagay. Alò ke chak 10 moun ou kwaze, petèt si youn ou de ap eseye konstwi, tout moun ap viv. So kounye a la, lè w ap di, bagay kon, yo kouche yon fi, li a madanm ou, e pa vre menn. Bon, fi a kouche a plis nèg ke nèg, ke nèg a kouche a plis fanm aktyèlman. Se si w eseye konprann. Bon, ou mèt al eseye fè l. Bon, eseye fè yon ti mikwo twotwa ou. Msye, eskize m, m pa fè defans yo tou men m pran non lajè ki nan sans ke m konprann li, nan sans ke m konprann. Non, men m fè analiz tou sou sa w di a. Men m, tankou pa, tankou, se jan w di, se jan, se jan w di msye a. Men m vle konprann, gen anpil nèg ki kouche fi ak menm respè ke yo kouche madanm yo an wi.
Wi. San ke fi a, fi sa pa nan menm nivo a madanm yo non.

Tel ki pouse nèg la fon foli. Non trè souvan fi yo konn pa koupab nan sitiyasyon an, mesye yo konn fè l pou vagabondaj tou. Bon mwen brèf mesye ann pa kite kesyon an, ann pa kite sijè a. Bon mwen eseye bay ti ide pa m nan bon. Medam tou, kesyon an tou, sijè a tou li gen plizyè dimansyon. Wi wi, se sa ke m dakò. Non sa ke m dakò. Fò elabore laji, fò elabore. Se kòm si se toujou menm kesyon an ki. Mwen menm kòman m konprann li.
Sa se konprensyon pa m, jan te di a. Li enplike mwen menm sèlman.
Mabine kap eplike non tout sou li. Se sa vre nèg sa yo. Mesye nou dakò kelke swa jan medam yo, menm gason yo tou jodi a, reyaji youn fas a lòt li vrèman soti nan jan paran yo te leve yo, jan yo te wè paran yo tap viv, nan sa paran yo enkilke yo, banm esplike sa m vle di a. Jodi a la, mwen m pa, sa m ap di a la, li pa, li pa, li pa enplike timoun ven, ventan yo. Paske pou mwen, tout sa m ap di la yo, li limite a fi ki gen minimòm trentan yo. Paske jenerasyon 22, 23, 24, 25, bon, m an di fi, fi a 20, a 27, 28 an yo. Paske jenerasyon 22, 23, 24 an yo, yo stil ap viv a lè de lentènèt. Dayè ou ka remake, ou ka rann ou kont ke lavi yo sou, se, se, se, se, se entènèt. Vann sou rezo.
Vann sou rezo a.
Menm ti jèn, menm ti mesye yo tou. Lèm di sa, jenerasyon an pale an gwo. Ok. M pa konn si w konprann.
Brèf, pou m tounen kote m te ye a, gen fi jodi a la, gen fi 30 an, 32 zan, 35 an, 40 an, ki poko, k ap mouri pou mari yo, ki poko janm di cheri m renmen w anpil, cheri je t'aime, on fwa non mesye. Pètèt ke y ap mouri pou nèg la wi. Ou vin konprann, e pa fòt li paske paran l pa t janm pran plezi nan di pitit mwen m renmen w anpil. Paran m mwen menm jiska nan paran yo m konn manman m ap mouri mwen. Manman m di m li pi renmen li renmen m sèlman lè m di l a e ti fanm nan w renmen l di manti e premye san m ou ye m renmen w anpil sèl konsa. Men moun nan pa leve yon jou maten pandan ke l ap mouri pou l ka mouri yo t ap tire l l ap kouri konsa l pran bal la pou se si pou m di w li rive menm jan tou avèk medam nou yo. Sèl sa k deranje m. Se menm yo pou, menm lè y al lekòl, m gen enpresyon yo pa fè etid, yo fè klas. Vle di lè w ap eseye jije tèt ou, lè w ap fè analiz sou tèt ou, gen ba, pou mwen, gen bagay yon fi pa di a bouch li. Paske otomatikman w di l, e fò w ta gentan wè li rabese w devan nèg w ap di l la. Nèg la, nèg la, nèg la pa menm bezwen rive nan limit pou l bese w non, ou rabese tèt ou. Paske sèks, non, sèks gen rapò a lajan inikman lè yon nèg ap fonksyone an pwostitiye. Dja.

Se li k pral mennen tout dwe a. Men sòl la.
Men sòl la jodi a.
Tankou, yo fin bon bagay la, epi tou, ou wè l, kòm si pa gen feeling, pa gen anyen. Aprè senk jou, m rele w, Bon bè, ou konnen, m gen pral m demil dola? Ou pa ba li, sa w tande a tou, li prè pou l kase kay ou avèk kout wòch. Non, sa, non.

pou l te ka jwenn yon bagay nan men w ankò. Li gon jan l pral fonksyone ansanm avèk ou. Se swa ke l avè w, oubyen l pa avè w ditou. Men kòmsi pou l fè l ansanm avèk ou a, annapre pou w met nan tèt ou, oubyen pou l met tou met nan tèt ou otomatik, ou dwe l la, li pap fè l konsa. Mesye!
Non serye.
Denzo, eskize. Non, nou pa ta fè m mal. Nou pral sezi wè sa wi menm. Medam ki pral kòmante la yo, nou pral konprann sa m ap di a wi.

Non padone m gentan padone m paka viv avèl ankò men kòmsi m pè kesèl mwen ka. Ou konn sa sa vle di padone? Sa sa vle di padone?
Padone se fèmen je rekòmanse. M ta neva vle di sa. Wi.
Depi ou padone fòk ou ka rekòmanse. Non, m wè pou m ka rekòmanse yon lòt fason m ka pa epi de tout fason sak te pase yo rete pase kel te byen kel te mal ou pap janm ka re fè menm sak te pase nap kontinye nap kòmanse yon lòt relasyon. Yon lòt relasyon?
Wi. Avèk menm moun nan?

Kòmsi, madanm mwen vle di anpil bagay pou mwen. Madanm mwen se zanmi m. Malga yon nan.
Se zanmi m, se baz mwen. Ou wè sa m di w la, nou ka pale tout koze nèt. W ap imajine w, fi sa w fè tout kredi sa. Ou tande e vwazen Tijan ap plede kraze yon. Eskize m, imajinasyon se si l ye wi.

Kòmsi ou rantre nan yon lè ou pa ta dwe rantre. Pandan ou rantre nan yon lè ou pa ta dwe rantre a, ou ouvè pòt, ou jwenn madanm ou nan yon bak chat. Premyèman ou ka ri. Sa pou sa bak chat ou di? Pase pozisyon prefere m, madanm mwen ap bay. Premyèman, ou ka mouri. Dezyèman, pozisyon prefere ou. Epitou,

Si m te ka fè 20 jip, m ta fè l tou. Non, ta, ka m di.
Ka, ok.
Sa pa depan sikonstans lan. Premyèman, fò m pa wè. Tande m tande, wi ou fè l vre, ou admèt mwen ou te fè l vre. Men m pa t wè. Mwen mèt di m pa wè, m pa kwè. Non, mèt. Mete pou egzanp ki klè avè w, depi m di w parèt. Non, sa m di w. Mwen pa bat chat. Mwen m di w, si m pa wè, m pa wè, m ap eksite bagay, epi.

An pasan, an parantèz, wi m gen madanm. Wi.
Ou ka padone yon moun ki twonpe w? M kapab wi men, jan m te di nou an, fò m pa wè. Premye bagay la fò m pa konnen. Fò m pa wè. Fi a di m sa dabò. Li di m sa, l ap fè m mal, l ap choke m. Volim lanmou m pou madanm mwen, sa ka rive m padone l. Yon grenn bagay m pap janm padone yon fi. M ap rayi w, m pap janm pale avè w. E si machin frape w, mwen pap pase mo nan lonbray ou, m ap rale w nan solèy. Kout pitit baz. Sa wè sa granmoun. Menm se sa vre. Zewo. Wè zewo. An te konesan, menm lè fi a di w, Monchè, ou konnen Roberto?

Wouy tou premye fwa. Premye fwa e lè w di a premye fwa w di m li men konbyen fwa w fè l. Dapre m tankou atis la. Vye fè rozo, vye fè kanèl kòman? Bas te nonm moun yo. N ap tounen ankò men nou pa ka ale san n pa bay love la a moun ki sponsorise nou. Sponsorise nou. Anpil love pou Goleador. FC anpil love pou Fabolez food and fritay, anpil love pou Tati Beauty Salon, epi anpil love pou Marc Dom Pica Pollo. Nou manje l anpil, lè n desann anba a, n ap kontinye manje l. Epi tout moun al follow tout moun sa yo. N ap jwenn nou sou TikTok. Menm jan avèk KKP, n ap lage l pi rèd pou pwochen epizòd la. Love you tout moun, love you ti mesye, medam yo, epi ti moun yo. Lè m di ti moun nan, at least 15. Sa gen 14 an. At least 14 an.
Adolesan, epi sa yo rele? I love you, a la semèn pwochèn. Se te yon plezi pou n avèk nou ankò yon fwa.